Tout fanatik Cho Tropikal kap swiv nou nan mond la, so nou konnen Cho ki pi hot nan moman, e Cho sa gentan fè pase l deja, e fiti a nou konnen. Depi gen pase gen prezan future se sur nou pral bay de bagay serye Semèn dènyè la nou te anonse yon nèg ki tap nan show a Jodi dimanch la la se sur l avèk nou Nou konnen Sarana se mak moman an se rechaj moman an ou menm ki bezwen rechaje telefòn ou Ayiti Chili tou nan kominote a ou bezwen ogmante biznis ou se tcheke Sarana epi wap gen Sarana nan biznis ou ogmantasyon kòb ap moute epi nou gen MG Bòlèt tou kap fon travay sipèb nan kominote Ayisyèn nan o Chili. MJ Brown et Lina kap apiye tout atis yo, tout moun kap fè yon moman serye nan moman. MJ Brown ki te chwazi sponsorize emisyon an jodi a, fè tout demach avèk Jude Bien Aimé, direktè Jude Bien Aimé kanpe rèd avè nou. E DG Jerry kanpe rèd avèk Show Topikal tou, nou gen Sylvest kap fè yon travay serye avèk e bon. Sylvest menm le pi souvan lèm site nonn se batay ki mennen men nou konnen konsèp grafik la ak sak pase TV. Ou menm ki bezwen fè bèl videyo atchede nan moman, ou bezwen fè bèl videyo kanaval se tcheke sak pase TV avèk. Konsèp grafik. Jodi a la m gon envite serye nan show a la, bon envite m ta sipoze pè 2 milyon pou m jwenn li men jodi a la m jwenn li gratis. Yon bagay m pat panse m tap gen gratis non men jodi a m genyen l gratis. Se yon nèg m di w m gen prè de 10 an e m fanatik nèg sa bon m pat janm panse jodi a m te ka wè l live nan emisyon m jodi a la m rik sou tèt li mwen kap gen dwa pou m poze l kesyon. M fè sam vle avèl men m pa frapel twò fò paske e zanmim Jodi a la nou gen Guy Vens nan emisyon an la Guy Vens Reggaeton Boys Guy Vens ki gentan fè yon siksè Chili la atravè mond la pa sèlman Chili paske lè w di Reggaeton Boys se sur yo ki nò pa konn Guy Vens a men depi w di Reggaeton Boys tout chikiya yo tout chiki yo Chili a ap di a ese tipo e sa k plis enteresan an depi yo di ese tipo bon ou gentan konnen gen yon bagay sere ki la Guy Vens se yon nèg ki fè yon siksè enòm tou Pòtoprens A lepòk map gade tele max misye te gon nèg yo te gon video ki te rele papi dòk ki tap bat moun pòwoprens mwen m te di hey depi nèg sa yo chili yo ye m pa konn kijan m te fè yon jou pou m ta wè nèg sa yo devan m men jodi a la m gen givens givens kòm premyè kesyon map poze w lè w te resevwa apèl nou pou show tropical kòman w te santi w avèk kisa w te fè alizyon. Bon avan tou m vle salye. Sak pase TV mèsi anpil ke fèm panse avèm paske m renmen apwochman kap fèt la m renmen lè bèl travay ap fèt nan kominote a ou konprann mwen m gen lontan sou beton e men m gen peu tan depi ke map komanse relasyone m avèk kominote ayisyèn nan ke yon gran plezi li ye pou mwen e konsèp grafik sak pase TV m kontan lèm resevwa apèl la m pap baw manti. E m te byen resevwa l paske nèg ki rele m nan m konn s on nèg de byen s on nèg serye l te ye ou konprann. E m pwofite salye Junior Design ou konprann sa vle di. E d'une fwa m di misye pa gen pwoblèm m pa t konnen ki sa m k ap vini sou mwen non e jiska prezan m poko konn sa k ap vin sou mwen. Men se si ap gen bagay. M konnen gen bagay, gen bagay. Non, men sèl sa k enteresan yon nèg tankou w s pou moun jwenn ou nan emisyon nou konnen ki sa sa vo paske Ou son sipèsta ou ye, ou pa sèlman yon bizismann, ou son sipèsta ou ye. Lè w di Givens Chili sitou, nou konnen kisa sa vle di. Paske m wè w te byen saj, epi pou nou te jwenn direksyon lakay ou tou, nou te gen anpil nèg ki te gen anpil pasyans tou, e direksyon an trè difisil. Bon nou wè, lè yo te konn ap di gen bagay, jodi a nou wè gen bagay, nou pèdi anpil avan nou rive nan kay la. Monchè m felisite w. Lè m wè gen anpil volonte tou paske nou pèdi, nou rele w nou di hey nou pèdi wi, ou di aa met tèl kote pou w fè, met tèl kote pou w fè, ou vini monchè, m felisite w pou sajès ou. Fè yon rezime kiyès ki Givens sa omwen moun yo te ka konnen kiyès ki Givens. Paske moun yo panse pa egzanp ou gen dwa vin la avèk yon lajan ou fè yon disko oubyen hey Givens se yon nèg ki pran mizik sou daso l fè l men pale de Givens sa kòm nèg ki pase lekòl ki fè inivèsite chili tou. Èske ou ka eksplike pou nou ki esi Givens? Givens? Bon bagay byen senp. M ka pale, m sonnen m pa tèlman pale de men, men le, le, le, sa w di a m apresye l e m remèsye w vrèman. Byen senp. Givens gen 21 an nan Chili, oke, m rive a Chili a laj de 17 an. M rive Chili, m fin fè dènye semès lekòl mwen, sa k rele Cuarto Medio a, m fè dènye semès sa pou m te ka antre nan inivèsite nan Chili. M rantre a laj de 18 an, m kòmanse etidye nan Inivèsite Andres Bello nan sant san, nan sant nan. M kòmanse etidye jeni endistriyèl. Men m pa gen kòb paske m te gen yon demi bous, ok, men m pa gen kòb pou m te peye li paske se papa m ki t ap ede mwen. Papa m te vin pèdi travay li Miami bon. M pa t vle tounen Ayiti, m di bon, si m te vin avèk yon rèv, m pa t vle tounen. Demen m vini. M di m ap rete. M kòmanse travay. M te vann. Fò m di sa, m pa vin nan yon fanmi rich. Se yon manman avèk sèt timoun. Men ou te gen yon bèl objektif sèlman.
Men m te toujou gen yon vizyon de vi. M te toujou vle yon moun. Yon moun respekte. Yon moun ki se yon plis nan sosyete a.
Ou konprann mwen? Sa vle di, il se peut gen anpil Ayisyen pa konnen Given se ah given sa yon black ah kisa li ye ok m dakò se panse pal se vizyon pal. Moun nan gen dwa pou l panse sa l vle.
Men m di l avèk anpil anpil anpil sajès se yon nèg ki trè respektye nan peyi sa trè respektye. Depi la grand ekselans prezidan peyi a konn ki moun ki givens avèk dènye moun sa vle di moun kap mentni lari a moun kap li konn ki moun ki givens e givens salye tout moun sa yo se sa givens ye ou pa konnen m ya madam snake se fanatik pwogrè m ye fanatik byennètre fanatik pwogrè e pou sa m travay lè moun ap pale de givens Tankou Miki konn di l, I don't care paske map map gen preokipasyon selon moun pa pale de Givens. Paske jeneralman. Yo pa pale de Givens, Givens son sa ke Givens ap di yo. M te oblije fè w fè l paske gen moun ki wè Givens sa, lè nèg la sot Ayiti e sa ou te di talè a, gen diferant klas ki soti Ayiti. Lè moun nan sot Ayiti li wè yon blak, pa egzanp yon blak prezidan li mande kèt. Mit Ayisyen e konsa li di kèt kòman yon blak ka rive prezidan? Li kontwole, men pa konnen black la son moun li ye tou. Li ka rive nenpòt bagay. Se menm li menm ki met obstak nan vi l. Se menm li menm ki bloke l, ki fè nenpòt bagay. Yo menm pale de diskriminasyon. Bagay diskriminasyon an talè m pral vin sou li avan ou sou bagay kanal 13 la paske kanmenm fò w bay fò w bay yon ide. Givens, ki manje prefere w?
Manje prefere m, diri a legim, sòs pwa nwa. Se trè byen. E ki koulè fanm prefere w? Non m pa ka baw manti m pa m pa m pa gen yon yon konsèp de koulè sa vle di depi moun nan rive depi m gen feeling a moun nan m gen gen chimi bon m tiz depi m tiz sa vle di mwen m li mèt nwa blan milat gri jaune sa pa pwoblèm pou mwen depi depi se feminin m dakò o wi cheri.
E Givens ki pozisyon sèks prefere w? Ooh sa vle di lè wap fè lè wap fè sex avèk yon fi sizo a sizo a epi ba yo esplikasyon sizo a bon m ta byen renmen konnen sizo a kisa kisa sizo a pala pala se chacha liye
Givens ki dènye fwa bon li pap yon dènye fwa m pa konnen bon m vann pou yon dènye fwa ki dènye fwa ou vizite yon chanm kafe alò m panse se plizyè fwa men ki dènye fwa ou menm ou sonje dènye fwa
Se nan Se nan selebrasyon siksè yon zanmi mwen. Epi msye te fon msye te siyon bèl kontra men epi te gon yon dènye nwit krezi men. Nou fèmen yon kafe bon nou pran kafe a pou nou men. Sa gen anviwon 4 ans de cela. Men ou pa ou pa santi w nwi yon sipèsta tankou wap pote yon sal kafe bagay sa yo. Non non non non. Men se te yon trip. Se non trip li te ye. Fòm di w se se bon e se youn nan kafe ki pli popilè ki gen nan chili fòm di w sa. Mèt li se zanmi m tou l konnen m byen paske m travay ak misye plizyè fwa.
Son gran antreprenè mèt kafe sa ye bon. Lè l te rele misye, misye te konnen siksè avayè sa yo epi patnè m nan di misye li bezwen kafe a pou li ak tout medam yo anndan. Li vle kafe a fèmen sware a pou li. Kafe chacha.
Annik di l pri a epi l fini. Epi misye annik di enben pa gen pwoblèm si se pou nou mesye. Tèt frèt. M konnen gen anpil, m konnen gen anpil nèg k ap grave cho a bon moman sa a. Si yo te gen envitasyon sa a se si nèg yo t ap kontan. Non, non, bliye bagay sa.
Epi Givens, atis prefere w nan atis ayisyen yo se kiyès? Atis prefere m, bon m son nèg m love konpa anpil menn, se Aly Larivière. Aly Larivière, si nan reggaeton w, e nan reggaeton w? Nan reggaeton m, e Daddy Yankee. Daddy Yankee. Kòman yon jounen w kòmanse? Bon ann ta, ann bliye biznis lan, ann pale de mizik avan, kòman yon jounen w te kòmanse? Admeton ke w ta leve a 7 è di maten. Kòman ou kòmanse jounen sa? Bon, premye bagay m fè lè m leve, e m vizite chanm timoun mwen yo, epi apre sa m fè yon lèt a kònflèks paske m renmen sa anpil, yon fig tranche ladan l, m limen televizyon m, premye bagay m fè. Depi m fin gade timoun mwen yo, m wè yo byen agras Granmèt la, m fin fè lèt a kònflèks, m mete televizyon m limen, m pran nouvèl, m toujou ap gad nouvèl, m toujou bezwen konnen sa k ap pase.

Nou gen 2. Ah sa nou byen enfòme Show Tropical pa gen bagay kap pase nan vil la nou pa konnen bagay gen de bagay nou pral di w talè wap di oh Show Tropical ou konn tout bagay sa eh Givens kòman ou wè sosyete ayisyèn nan ap evolye chili paske avan li pat li pat ou pat rive sou ayisyen yo alò m pa konnen se pat ko gen mas ayisyen sa yo isit men kounye a se sou nou ou vle apwoche kominote ayisyèn nan kòman ou wè kominote ayisyèn nan isi e ki rezon tou ki fè wap apwoche kominote a. Pay nou panse de regeton li te ka plis lòt bagay men li pa tap oblije kominote ayisyèn nan konsa. Ya bon e m pral kòmanse pa dènye pati kesyon an. M te m te deside m te toujou gen enterè pou m apwoche kominote a pou yon rezon byen senp se ke avan tou m se ayisyen ou konprann men sa vle di m te toujou gen enterè m toujou gen enkyetid de kisa kap pase avèk ayisyen e Kisa m panse de kominote a? M kontan prezans Ayisyen an nan Chili. M renmen sa, m renmen sa. Men, fò m trè sensè avè w. Pandan ke m renmen sa, lè m kòmanse ap relasyone mwen, m kòmanse ap apwoche m e rantre nan zantray kominote a, gen Gen plizyè konsèp, ou konprann, gen plizyè koulè nan nan sosyete a. M vle eksplike m, ou konprann? Sa vle di gen yon bann jèn ki vini avèk de bòn entansyon e bon enterè, bon pwojeksyon. Konsa tou, gen de seri de lòt ki pa konnen le poukwa ke yo la. Se sèlman yo, yo la. Kòm si se yon mòd li ye, ou konprann? Sa vle di se yon foli, se tout moun ap debake chili bon y ale. Konsa tou gen lòt tou. Ou mande ke pou ki rezon vini. Si l pa chanje konsèp li, li pa gen yon vizyon, li pa gen anyen, sa vle di nèg la vini se sou menm atitid li te genyen Ayiti a, li vini avèk menm panse sa a kòm si li toujou sou brik, li toujou sou goumen, li toujou fò. Ou konprann sa vle di? Sa fò m fò m trè sensè avè w, m pa renmen konsèp sa. E se si e pa ou menm sèlman k kritike l, bon ou se youn nan nèg ki mye plase tou pou ta kritike l paske se si tout nèg k ap swiv emisyon an. Si Given di yon bagay, m swete ke nou pran ni de bon oeil paske e youn nan nèg ki la pou kritike tou, ki pou apiye kèk bagay moun ap fè tou paske misye se youn nan nèg ki ansyen nan Chili. Pou nou pa di se li menm ki premye nèg k ap viv Chili tou, nan tan Ayisyen yo, men misye se youn nan nèg tou yo toujou ap rele pou al pale, pou al defann Ayisyen, ou di mwens lè yo di yon bagay mal de yon Ayisyen tou, m panse misye se youn nan nèg k ap fwa, l ap fwase tou paske lè w di Given, tout moun konnen misye se yon ikon li ye. E pwodiksyon an la monte, Kòman n monte? Li te monte se objektif ou di mwens ou se objektif yon staff?
E fè pwodwi e dizon e pwogram pou kominote ayisyèn nan. Bon son son son ti bagay ki te toujou nan kò m. Men kòm m di w lè m kòmanse ap relasyone m ap apwoche m avè kominote a m vin ap konn de seri de 2 nèg ke janm sot diw la ki gen bon entènsyon ki gen projè ki gen yon vizyon de vi m renmen sa ou konprann mwen lè nèg gen projè de vi ou gen yon vizyon ou gen yon volonte pou progrese m renmen sa m son nèg depi se progrè li ye m la se konsa m ye menm m konn de se nèg ki trè serye ki te gen bon volonte fè de se de bagay ou konprann ke m pwofite salye yo e ti mesye yo te di te di travel yo ou gen tesly ou gen claudy se de se de nèg serye nèg serye Ou konprann m renmen sa. Epi mesye yo vin prezante m de se de lòt nèg ki te zanmi yo bon nou vin fè yon pwodiksyon ki rele Big Master ki te nou 8 ok men opa ke jou ap pase bon gen nèg ki vin paka kontinye ki vin gen pwoblèm paske chak nèg yo te gen se sèten biznis yo te vin konplike bon yo pa anfèt nou vin ret nou 6 ok e ide pa m pèsonèlman ok se yon bagay m te vle fè mwen menm mwen menm M te Fi m mache a lontan ou konprann. Sa vle di lè w ap analize diferant kominote yo, tout kominote yo kite yon bagay nan sosyete chilyèn nan. Pewouvyen yo kite yon gwo ikon ki se gaswonomi yo. Kolonbyen yo kite savè yo plen lokal, plen klèb, plen restoran. E Venezyelyen yo ki se dènye sa k rantre a, m ap pale nan laten wi, pale w de kominote brezilyèn nan s on lòt ankò. Yo konnen lè w pale de fèt, ou pale de brezilyen. Kominote ayisyèn nan se youn nan kominote ki pli grann aktyèlman. M di, Ki sa k fè?
Nou pa ka enpoze nou. Enpoze pou n kite yon yon ikòn nan. Pou Senyè konnen ke nou gen yon grand valè tou. Ou konprann mwen? Yeah. M di bon,
yon bèl restoran. Men m te vle pou yon restoran dansan de manyè ke pou Chilyen kapab rantre konnen kilti nou. Yep, yep. Son pwogrè, son pwojè m kab di w sensèman m toujou genyen l, son pwojè pèsonèl li ye. Men kijan m rantre nan pwodiksyon mizikal la. Plizyè fwa envite m nan nan bal, plizyè fwa m sponsò de de de evènman ki fèt, men m son nèg m pa janm renmen mete non m. Yeah yeah sa bon nou pa t konn sa, nou pa t, talè nou pa t fè w bay de egzanp. Konprann mwen e
Men m vin gen yon pwoblèm, plizyè plizyè plizyè show m ale, Show yo mal fini m pa renmen kote yo fè show yo paske m toujou envite moun paske m toujou gen enterè pou pou byen vann kominote a pou yo wè sa ki ayisyen pozitivman.
Kote nèg yo ap fè pwogram m pa renmen dizon m pap baw manti nan premye pwogram m ale a se te djakout e lè m rive m te rive a yon sèten moun bon moun yo nik rantre yo di m givens bon dezole ke nou pa nou pa santi n alèz nou prale sa te fè m mal. Konprann mwen. Aprè sa Manno pwogram pwogram nan kòmanse bay bon nen yo kanpe sou brek goumen ba bon yo gon pi de se de bagay ki kòmanse lè map pale m di bon gon ide m nan men chak mwa nap mennen yon pwogram pou kominòte ayisyèn nan m vle pou l fèt nan yon bòn lye. Kote tout moun ou ka envite moun ou vle paske gon pil ayisyen kap soti a chilyen gon pil chilyen gon pil wi wi wi paske kominote kominote chilyèn nan kelki sòt bezwen wè ayisyen bezwen konnen kiyès ki ayisyen sa vle di nèg la vle vini a madanm ni ou konprann ti dam nan vle vini a mennaj li fòl gon kote poul ale poul byen jwi poul jwi kilti nou an yes poul wèl menm vin gon bagay ki se kòmsi on on on on. Yon egwi m santi nèg la pèfore pou mwen menn ki deranje m. Nou gen konsèp lakay nou, dayè ayisyen an gen yon jan l pale ki m toujou ap frennen l ou konprann, lè ap pale m non blan sa ap gade m, blan sa ap se si, sa k blan an? Se premye jès rasis nou gen lakay nou, nou pa rann nou kont de sa. Ou konprann non? Moun nan pa blan, li gen yon non, ou konprann li gen yon non. Premye bagay ou dwe fè, se mande moun nan kijan ou rele. Yo di ok, bon m rele tèl jan. N ap kontinye konvèsasyon. Ayisyen non. Moun nan, mwen, ah, ki kaka nèg sa vin pale la? Ki blan sa vin pale avè m la? Men tande l. Si w kontifike l ou konprann li, w ap di, m pa konprann ou, pale pi lò. Ayisyen non. Li. Se premye obstak mwen gen, premye bagay mwen gen lakay mwen. Se yon sòt dagresivite ke m pa renmen lakay mwen. Lè Big Master kòmanse fè pwodiksyon, yn fwa ke piblisite a kòmanse sòti, menm konpatriyòt nou gen tan vle, gen tan ap voye, egzakteman, gen tan ap, a! Ebyen se pa nou menm k ap fè bagay sa, nèg sa yo pa konn anyen sou beton, se nou menm, se sèl nou menm ki ka fè l, se sèl nou menm ki te konn fè l.
Non men kritik la tou, jeneralman lè ou se ayisyen, bon ou kite Ayiti lontan, sa vle di kritik la nou konnen ayisyen se nan youn nan bagay yo pi fò. E menm jan lè m te kòmanse nan Show Tropikal, m kòmanse nan show sa, m konn envite atis, yo di a Show Tropikal bagay se k ap regle. Pa t gen moun ki te panse jodi a m ta ka gen Givens konsa rapid. Sa vle di nan moun nan di a kiyès Adbank pral envite nan Show Tropikal. Lè w ap fè yon bagay isi. Se yon sosyete, se yon sosyete kap sibi anpil bagay e jan w ap esplike a la se yon sosyete, mwen m ankouraje w, m felisite w tou pou kouraj ou, paske ou menm ou se youn nan nèg si w di w renmen kominote ayisyèn nan nèg, bon gen moun ki ki pap kwè paske ou pat ou pat kòmanse avè l, men moun ta sipoze kòmanse kwè l, paske ou menm ou gen posiblite pou w ta fè lòt bagay, pou w pat antre nan kominote ayisyèn nan, pou w te fè lòt bagay, paske pa egzanp si w ta di w ap fè dadyanki, èske w panse ou gen sifisamman mwayen pou w ta fè dadyanki? 3 twa pli gran konsè regeton ki fèt chili an e se vitès ak chita lap fèl pa antre sou entènèl wap pran maraton li rele maraton regeton 1 2 3 nan movistad arena e se vitès sa ke lap fèl
sa vle di ou antre nan kominote ayisyèn nan se pou eseye wè si ou ta chanje bagay yo si ou ta bay ayisyen yon lòt vizaj. Exactement m gen gen te gen m vle rantre nan communauté a m vle so m konn yon bann nèg ki ki vle gen pa sèl mwen menm non men gon bann lòt gon bann lèt jèn gon bann nèg ki sou bidon ki vle fè bèl bagay men se ke nou gon konsèp lakay nou ki vrèman li fè li fè m lapèn li fè m lapèn fò m di w sa li fè m lapèn se ke depi se ti nèg la k ap fè yon bagay konpatriyòt la olye ke l akonpanye l non l vle kanpe anfas a men te kote tenten sa kapab fèt o premye bagay yo nik di a pa yon grenn nèg sou beton la k ka leve Miki.
Nap vin sou Micky a, Micky a konbyen konbyen kòb Doktè P Michel mande pratik mwen isi? Paske gen moun ki sou dout. Suite Micky, suite Pwodui suite Micky sòti n 72 mil dola. 72 mil dola, alò nou peye ou di mwens an ton.
E suite Micky ki se
Djaz la. Djaz la menm se 20 mil dola l koute. 20 mil dola ameriken.
20 mil dola.
Pou n fè preparasyon pou n lwe espas la. Biyè davyon, yo vwayaje avèk 5 fiyè first class. Yep.
Ok 5 biyè first class epi 7 biyè normal. Biyè sòti n 34 mil dola.
Men kòb sa eske nou rantre mwatye ou di mwens nou. Non e si n fè kòb nan weekend nou pa fè kòb. Non m panse sa. M pap baw manti sa bon pwoblèm pou mwen. Gen moun ki se sou lè l ye moun yo di yo pa sur ke kòb sa ap antre pratikman. Ban m di w. Wè malgre tout sa ou fè pou gon pil moun olye. Pandan se tan nou menm nap Ba moun yo konfyans wi pwogram nan ap fèt gon lòt bann gwoup kap di non pwogram nan pap fèt jiskaske pwogram nan pwogram nan nan Mickey an nan lap bwè a madanm li lap bay blag gon bann moun ki kanpe nan pòt la ou wè nèg ki kanpe nan pòt e manti nou pral kraze bagay sa pase e manti yap ba moun yo Mickey pandan pwogram pap fèt. Poutèkisa yon ti gwoup ayisyen kap evolye nan chili ki rele oay nou ba nèg yo di w pa wè e tenten sa w vin mete a nou pral kraze la nou pral kraze la
men pou poukisa an rele l defèt pou defèt nou fèt nan souk mike a ou pale de djakout èske w panse djakout la ete yon de pasyon ou di mwen se w panse ou espere yon bagay mye de djakout.
Konsèp grafik, sak pase TV? Sèl bagay mwen m ka di antan ke Givens, gen anpil sipriz ki pral vini sou mache a. Chak jou k ap pase m ap aprann, m ap aprann kijan pou m fonksyone avèk kominote a. M ap konn de seri de bon grenn nèg aktyèlman la a, ke m pa t gen chans konnen yo, m ap konnen yo sou kominote a. Ok, e youn nan nèg sa yo, m konn misye sa fè lontan men m pa t gen yon apwòch avè l. E se youn nan nèg ki te kòmanse fè pwogram isit, se premye nèg ki envite m nan pwogram isit, ke nou konnen l trè byen, se mèt radyo Kreyòl Entè, Jerry, yon nèg, nèg trè pozitif, ki resevwa anpil kritik. Se poutèt sa m di w, lè m ap konn de se nèg ki nan kominote a, Pou jan moun ap pale de yo kounya lè nèg ap pale mal de Givens kounya bon m pa m li pa touche m menm jan o debi paske m wè son konsèpsyon ke Si w gen Jerry nan kominote ansanm avè w se si w gen nèg paske e y a pafwa nou konn ap eseye fè yon bagay nou dekouraje misye se youn nan nèg ki toujou di ey mesye nou pa sipoze dekouraje nou menm pase plis mizè nou sipoze kenbe tèl cho Paske show sa ya pa fwa. Nou gen Jude Bien Aimé tou ki toujou kanpe tay ansanm avè nou sak pase TV. Nèg sa yo kanpe tay ansanm avè nou, nou gen nou gen nou gen grafik tou kanpe rèd ansanm avè. Ya pa fwa nou konn gen ti dekourajman. Men misye toujou di mesye, m pase plis mizè ke nou wi, avan nou fè dis avan nou fè dat, misye sipoze pa kenbe, ou gen yon gran nèg ansanm avè w monchè m felisite w depi w misye kanpe ansanm avè w. Men.

DJ Queen sa se Ayiti ou di? Non DJ Queen se Ayiti alò mwen map pale w de atis sa yo kap evolye nan kominote ayisyèn nan isit se son de atis yap fè efò pou yo wè si yo ta monte tou men ou konnen sosyete a la pou monte avè l si e kreyòl kap pale li pa osi fasil pou monte e jan de moun sa yo tou yo pa chwazi kritike w non men m panse gen kèk moun pwòch ki ka kritike w paske ou se youn nan moun gen moun ki panse w te ka Aprè return boy se panse ou te ka fè yon atis ayisyen kolabore avèk yon atis ayisyen poul monte m panse bon fòm di ou byen mwen menm.